Nan fèt kouzen Zaka, nan fèt minis Zaka, se de li menm n ap pale la, nou pral gade nan aspè sa, nou pral pale de aspè politik kouzen Zaka, epi nou pral pran aspè, èske m ka di militè? Wi, aspè vanjans kouzen Zaka, paske konn gen bagay ou konn tande, ou konn teye nèg Gwàn nan epi li te vann tè li pou l gen yon pwosè. Li te vann tout tè li pou l fè pwosè.
Ou pa ka gen nèg Gwàn pwosè, nèg Gwàn pito vann tè pou l ka gen pwosè. Nou pral di w Nou pral di w poukisa yo toujou di sa. E nou pral di w kouzen Zaka di si w pa mete m lekòl m ap fè jandam arete w. Nou pral pale de sa yo. Men avan ke nou pale de sa yo ka gade pou Renel la, Soeur, beau garçon, bel garçon. Kouzen Zaka woum la nan do m nan men. Travayè. Travayè la gen de m. Nan monchè pa ban poud monchè. Ou pa travay. Ou al bay, ou al bay.
Ou al bay kouzen poud al fè pou kouzen santi bon la. Santi bon. Jan w wè a la men. wè la avèk ou wè kouzen la avèk 2 madanm ni yo la e pa madanm ni yo non 2 zanmi 2 zanmi 2 zanmi epi li nan mitan ok nou pral pale rapidman men avan nou kòmanse bon detay sou lwa kouzen an sou lwa kouzen zaka a mini zaka jan nou renmen di l la la li vibre sou 4 eleman nou gen azaka nou gen azaka gweli pou dlo nou gen azaka tonè pou dife nou gen azaka krib pou van epi nou gen azaka mede pou tè ok Bon Banm salye gwo gwo gason yo. M telman anvi al nan jaden an la mesye. Gason eli Koman ye gason. Mwen byen ak Bondye mwen la wi ak jeni yo. Kek tan nou pa we non. Nou pa we lontan pou nèg te gen pwoblem. Ala bel rechany ala bel rechany. Rechany lan bel wi gason. Bon son reyel plezi gele gras Bondye jeni an kanpe. Li fem fel. Se te pou mwen m te gentan pat ka fel men li banm kom fel. Men malgre ou konnen nou malgre nou pa wè map panse avèk ou map panse a tout zanmim yo ki te sou chanèl la sou chanèl vodou koze vodou fidèl farizyen ki tap koute nou byen de de de delè men mwen te vin gen pwoblèm mwen pat kapab se kem te vin bloke men pa bliye mte bliye chèf la pa bliye mte bliye zanmi yo tap koute m tou li kat kwen kazino a tou lè pati kat pati timoun miyami depi w di tou li kat kwen kazino lout bò dlo ayiti Etc yo. Enben m panse moun yo kontan wè paske moun yo pa t wè w kèk jou. Monchè nou pa t wè m kèk jou men m swete yo tou m kontan m di yo ta renmen tande vwa mwen tou pou yo t ka kè yo te ka kapab kontan pou sa nou pa t janm rankontre pou sa yo pa t janm tande m te di. Lè m prale m pral avèk echanj sa yo. Ou pa gen pwoblèm, ou pa gen pwoblèm. Echanj yo echanj pa w. Sou e an plis wi. M kontan.
Ok. Enben, ti gason Augustin ou menm? Sa w regle gason? Ah, n ap gade kouzen.

Mezanmi kouzen zaka nan afè li se minis lèm di minis gen 3 gwo ministè nan peyi a ou pa ka bay ke nenpòt moun dirije l e si moun nan li pa genyen minis zaka kòm kòm lwa tèt li ou pa ta dwe bay moun sa dirije l map pale ayiti reyèl la byen mèsi map pale de bon ayiti m pa ayiti pou gen de la tout moun ka dirije ministè sa yo men ayiti ki ayiti reyèl la moun ki pou dirije 3 ministè sa yo ki se ministè komès, fòl gen moun sa gen lwa kouzen ki mèt tèt li. Moun kap dirije afè edikasyon, fòl gen lwa kouzen nan tèt li. Moun kap okipe minis agrikilti fòl lwa kouzen nan tèt li. Map pale de bon Ayiti. Sa vle di ke si nou vle Ayiti avanse ebyen fò ministè sa yo ministè sa yo fò se moun ki gen lwa pou yo mete nenpòt moun nou paka mete nenpòt moun ladann leve yon bon maten mete nenpòt moun ladann pase afè mistik la kèlkeswa peyi a ou gade a li gen pòtre reyèl li gen pòtre mistik li gen afè mistik yo ou wè etazini tout prezidan nèt ki pase etazini ki mouri yo pran tèt tout, yo mete on kote spesyal, a chak fwa ke peyi a gwo pwoblèm, yo bezwen pale ansanman avèk otorite yo, yo pale avèk, ou gade bwe wè tout tèt, depi se prezidan plas Etazini, yo pran tout tèt yo nèt yo mete on kote, zo tèt yo mete on kote. Sa vle di wè, bagay yo pa senp konsa. Ebyen, an Ayiti, menm jan tou nan pòtre mistik pa nou an, gen pa gen nenpòt moun ki ka okipe ministè edikasyon nasyonal. Pase kou je di si w pa mete m lekòl m ap fè jandam arete w. Sa vle di ke pou jandam pa arete w, pou kouzen m ap fè jandam arete w fòk gen bèl lekòl. Fòk gen bèl lekòl e fòk gen bon lekòl, fòk edikasyon l fèt nan lang manman n, lang papa n. Se kouzen. Pase kouzen gon jan l pale li menm. Se sa kè di nèg mòn gon fason li pale. Non, kouzen gon jan li pale. Kouzen pa nèg mòn. Kouzen pa nèg mòn. Yon nèg ki okipe li de komès pa ka nèg mòn. Yon nèg ki pa pè. Yon nèg lè l an pose. Li pito vann tè. Pou l genyen pose. Sa pa ka nèg mòn monchè.
Se nèg eklere.
Men, jan eklere kouzen an diferan de lòt pa lòt nèg yo. Sa vle di, afè komès, Se ministè sa se nan men kouzen zaka li pase kouzen fè komès byen kouzen tèlman fè komès byen se zaka pranl mache avèk 2 fanm li mache avèk 2 fanm li mache avèk grann ayizan vèlè kètè li mache ansanm avèk dantò se zaka li enpòtan nan se zaka li enpòtan lòske ou nan ministè sa yo moun ki ap nan tèt yo omwen fwa gen 2 fanm ki akonpanye minis la. Gwo koze nap pale la wi. Wi anpil koze, anpil koze. Se pa ayiti ki pòv men se pito se paske nou menm nou mal klase bagay. Nou mal administre peyi a.
Wezan nou. Nou konnen gè ogou fè a se pou lame, se di nèg ki pral nan tèt lame a, se nèg lagè li ye, ebyen rapidman fò ogou fè a desann nan tèt li. Chak bagay yo gon jan. Mwen fèm nan nèg ki nan jistis la fòl gen marinèt fòl gen tijan dese nan tèt li paske marinèt avèk tijan dyanke mache sou 13 mabile 14 se wè jis la sa li te dou metel la lò bay yon nwa vye de pou vyolel li akon manman li bakon papa non li chanje lè a chanje se konsa li men mpanse ke peyi a nèg yo fè sa yo vle banm retounen nan kouzem paske sim nan poum pale reyalite koze mwen jis emisyon yo baka fèl ebyen kouzen zaka li menm li se yon nèg ki dou. Bezwen nèg ki dou, se pou yon nèg ki vyolan, men pa fèl fache. Pa fèl fache.
Se pou fèl fache. Lò ou wèl fache, depi ou wè kouzen fache, manchèt li tire. Se sa ki fè pou wè, gen de pafwa, lò ou wè peyizan, ou wè l nan pwose tè, ou wè se manchèt li tire, lò ou tande, lò ou tande ou tande yo, wi wi iza ap goumen a jan deni, jan deni ap goumen sa ye, baraj ap goumen, ap goumen pou tè, se pa anyen, se enèji kouzen ki an kòlè, men poutan, Moun kap dirije peyi a, yo pa ka lokalize enèji yo. Non. Ou konprann sa mwen la? Lè yo te de men koupe tèt nèg nan jaden yo, koupe tèt nèg pou tè, moun la siman tap batay pou tè, ap batay. Wi! Yap batay pou tè, pase kouzen renmen tè. Anpil. Fè yo travay.
Pa fè kouzen sa ka fache. Depi kouzen sa ka fache, se pa bon nèg. Lè w wè kouzen pa fache, bon nèg. Bon nèg.
Depil fache. Ou tande sam diw?
Li telman pale ake. Lè lap pale li pale ake kozel toujou yon jan. Jan remèt di nèg bon. Men lè ou wèl fache. Manchet li voye. Se sa kep ou wè. Ou ka konnen lèl fache. Yon kòlè. Ou ka konnen lè kouzen fache. Lè ou wè kouzen. Lè ou wè kouzen fache. Li pa mete rechany sa. Li mete rechany blel sou li. Lè kouzen fache l met rechany ble sou li. Lè l met rechany ble sou li, li retouse pye pantalon li, pip li nan bouch li, pip li la bouyi la pi manchet li nan men li pou al fè travay li.
Sa se lè l fache. E lè l fache, lè l fache li pi mal ke yon militè l menm jan sa ak Ogou Feray. Sèl diferans ki pral gen lè kouzen fache ak Ogou Feray, Se pase lè ogou feray vini li menm, lè ogou feray fache li menm, lè l sou kolè, w ap wè chak moun ki nan anba anba peyi sila l ap leve yo.
Se sa. Kouzen p ap leve yo. W ap wè ke wè la si gen 100 moun, si gen 100 moun anba peyi sila l lè ogou feray fache, lè l leve l ap leve yo.
Lap leve tout nèg anndan. Kote lè kouzen fache li pa pèse. Sak kè pou wè ke m panse moun kap swiv nou la as fè lè kouzen fache pou pa mele avèk ogou feray. Se sa nap fè la wi. Pase lè kouzen fache ni menm li mete rad ble sou li. Men li pa met kepi. Ni li pa met chapo. Li pa met kepi. Non li met chapo li pa met kepi. Li pa met kepi. Moun ki mete kepi lèl fache li rele ogou feray. Pase se militè li. Ni menm li pa militè. Èske nou wè diferans la? Pou lè kouzen fache pou nou pa pran gwo gou. Gen moun ki pran yo, yo pa konprann.
M vle pou nou pran, pou m pale pou nou. Lè kouzen fache li menm w ap wè l remèt rechany ble sou li, chapo l nan tèt epi nan manchèt li nan men li. E pa gen moun ki ka fè l pa tire manchèt. Menm jan Ogou fè renmen tire manchèt. Men sèl diferans ki gen li menm avèk kouzen an, se pou si l pa ta gen chapo, pase Ogou fè a li menm li mete kepi li menm, li mete kepi militè l nan tèt li menm. Si w ta wè kouzen li menm. Pou k sou wè diferans lan, lè ogou fèray fache avèk lè kouzen fache, diferans ki gen sè ke lè ogou fèray fache l leve tout moun ki nan, l ap leve moun. Te mèt ke gen gaye sou otè gason l ap leve l, men kouzen p ap leve l. M panse ke nou aswe sa nou konprann. Pa fè kouzen fache. Pa fè kouzen fache. Pase lè kouzen fache, nèg wè nèg depi l fache se manchèt li tire. Li lèd. Depi kouzen fache se manchèt li tire. Èske ou tande tirasyon Gisten? Depi kouzen fache manchèt li tire. Lè l fache.
Wè zam nan la? Menm lè Ogou Feray fache se zam li, se sa li gen. Depi kouzen fache se manchèt li tire. Se sa kè pou wè pa fè l fache. Se sèl lwa ki gen wi l gen non.

Bèl frechè nan wayòm li. Li nan wayòm li.
Sa vle di ke pa bay kouzen, mezanmi si w vle kouzen travay, nan peryòd kouzen ap travay, pa ba l kleren, pa ba l kleren, pa ba l alimè. Oubyen si w ba l alimè, pa ba l tabak. Pa ba l youn. Men depi w ba l tout afè l nèt,
pou l travay pa midi a paske sa se kouche l ap kouche. Ebyen Nou sot wè kouzen an nan asè love el fache Lèw dou konsa ke kouzen an lèw dou nèg one nan li pito vann tèl poul gen yon pwose se konsa kouzen ye lèl fache el fache nèt e Lèl kèl kontan tou Kouzen nèg one pè desepsyon nan tribinal Renmen wont Nèg one renmen renmen gen karaktè se sa ki ap wè devan lal nan tribunal la li gen rezon lap gen lajan pa ka fèl pa gen se sa kè yo dou nan lagè yo di e nèk boni pito vann tè poul gen pwosè ou kon nan nou a koze kouze pa janm fini kouze ap fè 100 tan lap mache nan tribunal la va jiska Bon sa m di w la, li pa gen pwoblèm pou l vann tout tè l genyen menm fwa li genyen. Se yon fyète pou li dèske l genyen. Wi, se sa ke lò gen kouzen k ap defann ou zanmi pa m nan la, menm lò move tan, siklòn, w ap genyen. Ou tande ti gason Gisen? Depi se kouzen k ap defann ou. L ap defann ou kanmenm. L ap defann ou tande zanmi nan, w ap genyen. Nan dòmi, nan je klè, l ap defann ou. Menm lò w ta gade yon jij ap ban yon desizyon, desizyon degennge pou okipe l. Kouzen ap genyen. Pase kouzen pito vann tout sal genyen kouzen pa janm pèdi nan tribinal make sa pou nou se sèl lwa k pa janm pèdi nan tribinal
li pap goumen nan tribinal nan pou men li pap pèdi ogou fè yap goumen ogou yap kraze kouzen ap gen kouzen pa janm pèdi nan tribinal li konplike.
Se sak kè ou tou aprann langaj a ki di a ke nèg bon pa janm pèdi pwosè, li pito vann tè pou l gen yon pwosè. Sa vle di kouzen pa janm pèdi pwosè nan tribinal. Lòt asè nou pral gade nan kouzen. Kouzen travay di anpil. Kouzen travay di anpil. Se a ke lò gen regleman avèk kouzen, tankou regleman sa m gen avèk kouzen an, tout lajan papye pou mwen, lajan monnen pou li. Men gen de lwa, pa melanje yo bò kot dja kot kouzen. Ou vle kouzen ba w lajan, ou vle kouzen travay avè w, ou vle tout afè w mache, pa mete ogou feyay bò kouzen. Pa mete brav bò kote l. Pase san konnen ki gen. O gou fè an li menm se jèn jèn lap mache fè nan lari a li menm. Izaak yo fè chante a. O gou travay o, o gou pa manje, o gou travay o, o gou pa manje, o gou sere lajan ni pou l achte bèl mouchwa. Yèreswa o, o gou dòmi san soupe. Poukisa mouchwa? Mouchwa se pase ke lontan lò ap koze ak yon fanm kòm se bal ou ba l yon ti mouchwa.
O gou li menm depi l renmen fanm nan l ka achte menm san mouchwa.
Li pito ret san manje pou li achte mouchwa bay fèm. Li renmen lè tèt fanm bèl. Se sa k fè li pito ret san manje, se sa k fè chantè a sou li, ogou travay ogou pa manje, ogou sere lajan pou l okipe bèl fanm. Achte bèl mouchwa pou l okipe bèl fanm. Se sa ogou fè. Se di se sou bwòdè se jèn jèn li. Men lè l bezwen kòb pa gen lòt kote l ale. Nan djakout kouzen l ale.
Depi w al bezwen kòb pou l gaspiye.

Nan sa m nan la. Denyè pitit. Li pi eklere. Lò l tonbe gouye zanmi pa m nan la. Lò l bezwen kòb pou l gouye zanmi pa m li pral nan djakout kouzen zanmi pa m nan. Menm lè di kouzen gen kantite de kòb li genyen. Kote yo gou feray. Ap pran enpe l ap kite enpe. Brav li menm. Depi brav al nan djakout kouzen an. Li pran tout epi l vin tou gouye ba li. Plim nan tchou se mwen menm. Plim nan bounda se mwen menm. Vin gouye ba li. Se sa k fè pou w wè moun ki konnen. Se sa ke mwen menm lèm rive yon kote depi mwen brav yon kote m demare mwen menm. Se sa. Depi gen brav yon kote mwen menm mwen demare. Depi fidèl farize rive gen brav yon kote mwen menm fè kòm mwen menm. Pap an ekrele brav a de brav m bezwen je kreve. Depi m di m bezwen je kreve li di oh pitit m pa ka rete san je kreve. Li pral nan djakout kouzen. Djakout kouzen pa janm pa gen kòb. Li pa janm pa gen kòb kouzen pa janm gen kòb. Sa ke de lwa sa yo ou gen lwa. Siw wè m pran de medam sa yo m metel avèk kouzen pa oze w pran ogou feray ni bwav pou metel bò djakout kouzen siw mete sa yo bò djakout kouzen wap fè tout ane a nèt wap lave menw wap siye latè ou pap janm wè kote kòb ou pase paske tout kòb ou fè ogou ap pran ni lal achte bèl mouchwa bay fanm tout kòb ou fè bwav a mannik antre nan djakout lal pran ni lal gouye. Nal pran plezi. Nal pran plezi. Sa vle di, nan chante yo, ou aprann konn kouzen yo. Se sak fè, nan chante yo pou w aprann konnen lwa yo. Chan yo pou w aprann konnen lwa yo. Kouzen li menm li dwe ake, kouzen dwe ake sak fè minis lan pa janm kriye pou lajan, pase kòb li nan komès. Kòb, kòb kouzen toujou nan komès. Nan komès. E se sak fè pou wè se sèl lwa. Si w wè l ba w kòb li pou w fè komès ansanm avèk li la, monchè ou rich. Kouzen, pase lajan kouzen toujou nan komès. E sa kè kouzen doudè kè lò e met pantalon ni chire, pa gad ale. Pa gad ale. Li gen bon. Plezi la pran. Plezi la pran. La mare kòd la, kòb la ti kòd. Wi. Menm lò wè pantalon, tan pou jwenn yon pantalon gou feray. Bèl pantalon. Tan pou jwenn yon pantalon bwav gede, se yon pantalon blan, yon bèl pantalon nwa, pito jwenn yon pantalon ogo, pito jwenn yon pantalon kouzen. Pase pantalon kouzen, kouzen pa janm mare kòb pase kouzen ap mare kòb la avèk ti kòd. Nan nan pantalon kouzen chire kouzen bwè vini se sa kè kouzen gwo dyòlè te gen kè pantalon m chire bon pòch se sa kèp wè kouzen dyòlè lè kouzen fin travay depi wè bezwen konnen lò lap tire pwen depi wè lò kouzen vini wè lap tire pwen sou ogou ansanm avèk avèk brav wè wè lap di wè mwen menm pantalon m chire m gen bon pòch pase ogou fèyè tou di mwen kipe bouda chire a depi wè ogou fèyè depi wè ogou fèyè te di mwen kipe bouda chire a mwen kipe bouda chire a De bouda bwa vande di ah pran gwo bouda chire a nèg sa pa nèg sa pa hanm men tout vre tou non nan rachel li rete li pap men konnen ke sa se gede kap tire pwen sou kouzen men yo tout ap joure kouzen men san kont kouzen yo pa ka viv yo pa ka viv se kouzen se kouzen ki travay ki pou ba yo manje pou yo manje pou fè bwòdè se kouzen pou ba yo manje pou yo manje se kouzen pou yo fè pou abiye pou yo fè bwòdè men zanmi pam yo pap travay. Yo pap travay pou yon zanm nou la. Yo pap travay, men lè ou bezwen kòb pou yo depanse, pa gen lòt kote yal ye, nan djakout kouzen. Ou ka gade pou wè ke ou di pou ki sa mwen mwen sèvi kouzen, epi ou pòv. Tout moun kap sèvi lwa pa konn pòv. Gon bagay ou pa ranje. Si ou wè ke wap sèvi lwa, Ogisten, kay la pou peye ou pa ka peye, gon bagay ki pa mache. Si ou wè ke timoun ou pa kal lekòl sèvi kouzen, Gon bagay ki pa mache. Se sak fè gen anpil ougan ki te ougan ki pa ougan ankò. Paske kouzen di si w pa mete m lekòl m ap fè jandam arete m. Kèlkeswa ougan ki fè pitit li ki pa mete l lekòl, kouzen pa mache avè l. Ou tande ti gason Ogisten? Kèlkeswa ougan ki fè pitit li ki pa mete l lekòl, kouzen pa danse nan lakou l. Pase kouzen di si w pa mete timoun yo lekòl l ap fè jwèt damare.
Sa vle di ke nou fè ti rale sa yo, nou fè ti pale sa yo. Nou ta gen anpil bagay pou nou di de kouzen. Pase kouzen kou di anpil. Men kouzen se yon sèl nèg pantalon chire bon pòch. Yon nèg ki minis, lè Ogou Ferayèt vin minis se nèg bwàn li ye a l pa eklere, kouzen eklere. Pou ki moun kap pou ki pè kap di kouzen pa eklere. Jan w tande ke Gede ap di kouzen pa eklere a, pou ki pè yo. Yo konnen kouzen eklere e kouzen eklere pase yo. Pase si kouzen okipe afè komès, kouzen okipe li de afè komès, ke kouzen okipe li de afè edikasyon, kouzen okipe li de afè agrikilti, ou pa ka di moun sa pa eklere mon chè. Ou konprann sa m di w la? Ou kou fè se nan lagel tou ye. Se machann di w ap mache nan tout lari. Se sou cheval ou se sou bòdèl toujou ye. Ou wè sa m di a la? Bwav Gede menm se boure l ap boure. L soumoun li tout kote. Kouzen l toujou nan jaden an. Piske kouzen l toujou nan jaden an, li se yon travayè, w ap wè lè l delwa sa yo vin yo di nèg sa a, a nèg sal li ye. Bon ki bele yo. Men, lè kouzen ap tire pwen sou yo, lò yo depi wè lwa kouzen vin di, Adje konpe! Adje konpe! Adje konpe! Adje konpe! Pantalon chire bobòch! Depi w wè kouzen vini la, w wè djakout li, w wè l di w adje konpe! Adye gobe! Adye gobe! Pantalon chire bon pòch! Pantalon chire bon pòch! Depi lap dou sa, konnen se pran lap tire sou ogou, sou byen sou brav. Paske de lò san do gen volè. Aprann sa byen, depi ou rive nan seremoni an, depi ou rive nan seremoni an, karakteristik sa, wap ka konnen. Depi ou tande ke. Kouzen ap di pantalon chire bon pòch konnen ke se avèk ogou avèk brav la se brav avèk ogou lap jire pantalon chire bon pòch frè mwen ou vle ke kouzen zaka mache ansanm avèk ou lè nou vle ayiti avanse ebyen nèg kap nan tèt ministè de ledikasyon nasyonal lap gen lwa kouzen danse nan tèt li lè ou vle ayiti avanse nèg ki ap nan tèt minis komès peyi dayiti lap gen lwa kouzen danse nan tèt li lè ou vle ayiti avanse Moun lovely Haiti avanse moun kap nan tèt de lagrikilti an minis lagrikilti lap gen lap gen kouzen sa ka danse nan tèt li pase ke chak lwa yo gen misye yo lovely Haiti avanse nan domèn jistis la moun kap kap jij moun kap jij kap avoka se moun kap gen ti jan danse nan tèt avèk marinèt pechè paske marinèt pechè avèk ti jan dou mache sou 13 pa pile 14 depi ou pile 14 ou pa konn manman ou pa konn papa lò bezwen Haiti avanse tou wap konnen nan depatman lamine depatman lapolis wap gen ogou feyagi danse nan tèt moun sa yo kap nan tèt k ap nan tèt fòs ame yo. Ke Bondye Ebyen Gado, ke Mèt Olonm kontinye voye benediksyon sou ou, m panse ke w aprann konnen, w aprann konnen sa ki kouzen an, w aprann pale anpil. Je an nou ye la gade bebou an la, ou wè jan m ye la la? Ou wè jan m ye, ou wè jan, ou wè jan ti gason sa ye la, ou wè jan ti gason Eli ye la, ou wè jan m ye an la? Gade, ou wè ti gason Ogisten an la? Pwokipe l. Fouye nou la pou wè lè wap jwenn kòb sou misye li gen kòb sou li ou ka di jwenn yon bèl pantalon ou ka di nou gen bèl rechèy tonnè krazem ou konprann wè nou jan nou ye la wi wè jan nou ye la ou wè wè bèl rechèy ki sou nou gade re gad gade gade rechèy ti gason ki sou pansem gen kòb pasel nan besi nap pase lwa koze besi nan tèt li nèg nan mòn li ye tout kòb li pito sere nan batè.